E nou salye Showtop d'une façon spéciale e nou salye tout moun petèt ki pral gade video sa e m panse ki pral motive yo de travay de gwo travay ke nap fè nan lakou lèzii wa e mwen di jodi a se yon reyèl plezi pou mwen e son travay ke nou tap chèche pou nou fè lontan malerezman pa rapò avèk tan ke nou pa twò genyen ki fè ke sa pat gentan fèt. Men m panse ke li pa twò ta pou byen fèt. Nan moman sa li enpòtan pou nou fè pale de antrepriz Zafèm. Zafèm se yon antrepriz ki kreye le 19. Jiyè 2019. E lide a te vini se paske nou te patisipe nan yon apèl dòf ke CRS t ap fè pou te anbwoche yon seri de antrepriz e malerezman nou te patisipe nan apèl dòf la nou te genyen men difè ke nou te patisipe avèk yon asosyasyon e nou vin pèdi paske Lide pwojè ke yo te gen an ki se yon pwojè ki rele Kabòs, se Kakawo bay bourad e opòtinite avèk siksè. Se konsa ke CRS defini Kabòs. Ebyen Kabòs pa t travay avèk asosyasyon. De la etan ke m vin konstate ke mwen mye plase nan kominote a. E resous yo la, nou gen tout enèji yo. Mwen di poukwa pa ke nou pa e fòme yon antrepriz ebyen nou ale nan DGI nou ale nan ministè di komès ebyen nou kreye yon antrepriz e antrepriz sa li rele zafèm zafèm se li vini de yon e de yon aktivite e kòmsi mwen gen yon pwòch paranm ki te rele Elizane. Se youn nan moun ki te renmen m anpil. M sèvi avèk za. M pa ka di Elizad. Mwen di za fèm. Fèm lan nou gen anpil bagay ke nou fè ladan l. Nou gen pwodiksyon de plantil, nou pwodui konpòs, nou pwodui e nou fè kilti marechè. E de la etan n ap gade kòman nou kapab antre nan kesyon elvaj. E sitou elvaj kabrit ke nou wè otrefwa te gen plis kabrit nan kominote a. byen ke nou te eseye l deja, men pa rapò avèk ti kontrent ke nou te genyen ki poko, e ki pa mache trè byen, men nap pèsiste, nou bezwen antre nan elvaj pòr, ki se kochon, e pou nou gade kòman nou ka konplete e fèrm nan. Ebyen, mwen konstate si nap fè yon gwo travay konsa, premye bagay la se nou menm ki pou bay tèt nou glwa, Se nou menm ki pou bay premye klòch la. Ebyen m konstate jodi a mwen envite teknisyen Chodly ki gen ti non l Chotop pou kapab gade kòman nou kapab ede nou vann aktivite ke nou ap pwodui nan komin Lèziwa. Non sa fèm nou pou le moman nou gen nou pwodui. Anviwon yon 10.000 plantil kakawoye. Nou gen anviwon 10.000 plantil kakawoye nan fèm, nan antrepriz Zafèm. Nou gen yon konpòs ki ka evalye a anviwon 1.000 sak ke nou ap pwodwi la, ki poko pare. Nou gen pwodiksyon de bwa forestye tou nan Zafèm. Nou gen e de kilti marechè nou te kòmanse ap fè malgre tan bare nou, men nou gen de e pwavwon, nou genyen, nou gen tomat, nou gen yon seri de aktivite ke nou fè nan zafèm. Men kòm ou konnen ke espas la tou li yon ti jan kwense, E sa nou pwodui nan zafè m yo, nou repwodui yo toujou nan espas la. Pa egzanp, si w pran leka de kakawo, w ap wè gen plizyè liy kakawo la. Se de kakawo ke nou fè grèf sou yo, ebyen nou chèche de grefon sou pye kakawo ki rele kakawo elit, paske nou te gen yon inivèsite ki te Inivèsite West Indies an 2018 ki te vin fè yon etid de varyete kakawo pou nou dan la Grandans. E erezman pa le byè de yon koperativ ke nou tap travay avèk CRS, nou te benefisye de aktivite sa ki te idantifye kantite varyete ke nou genyen. Otrefwa nou te konnen nou te gen 3 kantite varyete, nou te gen Kriyolo, nou te gen Forastewo, Epi nou te gen e Trinidario. Ebyen apati de Inivèsite West Indies ki te vin ede nou fè e dyagnostik sa, nou vin konstate ke nou gen plis varyete kakawo dan la grandans. Nan sans lan nou konstate kakawo a ojou lejou ki ap pran. e ki ap pran ekstansyon, ebyen nou wè nou degaje nou, nou lanse nou, majorite pwodiksyon ke nou gen la se kakawo, e janm di w li a, pandan n ap bay pèp la, n ap vann li, paske se biznis ke n ap fè, pandan n ap vann kakawo, ebyen nou plante yo nan sèk la tou pou. Fasilite ke lè n bezwen semans pou nou kapab jwenn li pli rapid. Kòm ou mande m, yon plantil kakawo li pri a li varye e dèfwa nou te konn fè kakawo pou asosyasyon yo tou fè moun popilasyon an kado l. Jodi a se biznis k ap fèt. Yon antrepriz li gen anpil depans ke pou mete yon antrepriz kanpe. Yon. Plant huile cacao e sa depan de moun kap achtel lan menm lan. Pou mwen menm kom sim toujou ankouraje si se yon enstitisyon kap achtel lan menm mwen vann li avek yon pri. Si se moun nan kominote a mwen vann li a yon pri abòdab jis pou yo kapab antre nan pwodiksyon an. E kom si mwen tou bay kout men pam lan. Mwen tou pwote e mwen tou kontribiye Pou kapab gen ogmantasyon nan kesyon pwodiksyon kakawo nan kominote a. E kòmsi pou mwen menm, yon pye kakawo ou di mwen an jeneral yon pye plantil ke nou pwodwi anndan fèm ou di mwen antrepriz zafèm, li pa gon pri ki kenbe. E kòmsi pri a li varye an fonksyon de nesesite an fonksyon de moun ke nou wè ki e ki bezwen pou fè plantasyon yon yon pye yon pye plantul ke nou pwodui nan nan nan nan antrepriz Zafèm. A kòm si pa egzanp nou pwodui sa se ab forestye, sa se sèd bagay tout moun konnen. Nòmalman espas la tèlman pa twò gran e son espas e nou kapab konsidere son espas e. e ki se yon agwoforesteri ke l ye, pandan nou ap pwodui plantul, pa bliye ke nou fè jaden nou tou, nou plante yanm, e pandan n ap travay pou nou jwenn manje. Sa vle di, se sa k fè espas la li pa sèlman pwodui plantul, men nou gen jaden. Pa egzanp, nou gen bannann, nou gen fig, e kòmsi nou kite espas la pandan n ap prepare plantul yo, nou pa gen kòb, Nou pa gen manje, ebyen nou jwenn manje nan espas la tou. Ebyen se sa k fè ke nou pa twò antre nan lojik pou nou te elimine tout espas la, elimine tout lòt e plantasyon ki la pou nou pa vin rann ke nou vilnerab. Paske plantul yo pa vann rapid e sitou nan kominote a moun yo poko twò abitye avèk sa. Majorite fwa se lè yon enstitisyon bezwen e lè sa tou ti bagay la vini nan men nou yon ti jan. Men. E gen de lòt pèsonaj anndan kominote a ki vrèman enterese avèk plantasyon pye bwa ke nou pwodui e sa pèmèt ke moun nan patisipe ou di mwen ke l kontribiye nan chanjman e kesyon chanjman klimatik la e moun nan kontribiye tou li ankouraje m paske lè m vann li yon pye plantul pou 25 goud, pou 50 goud, e kòmsi li kontribye nan kesyon e mwayen ekonomik mwen tou. A di ke nou gen plantil sèd ki la, e bò isit la la nou gen yon konpòs ke e nou prepare ki e nan moman de fèmantasyon, e kòmsi e li poko pare, men se tout sa yo ansanm ki son ekip, son melanj ke l ye. Son melanj, jiska prezan li cho, li poko pare, sa vle di li gen pou l fin dekonpoze, lè sa ou achte plantil la, ou tou gen konpòs pou plante plantil la ki pou pèmèt ke nou reyisi jaden an. Bò isit nou gen e se. Sa se yon pati nan kakawo ke nou fè. E nou fè paske nou konnen sezon an. Se sezon plantasyon ke li ye. Depi ou rive nan mwad me, jwen, se sezon plantasyon. Ebyen nou pwodwi kakawo a an kantite jis pou nou gade nan ki mezi nou kapab avanse avèk pwodiksyon kakawo nan komin, nan Grandans, patikilyèman komin Lèziwa. Isit nou gen. E seriz, nou gen seriz, nou gen sitwon, konprann nou gen sitwon, nou gen kowosòl, e kòmsi nou fè tout aktivite yo jis pou nou kapab, chak moun kapab jwenn yon bagay. Gen de moun ki pa plante kakawo, men li ka plante yon pye sitwon. Isit sa se de kakawo ki bon pou transplante. Men malerezman nou poko jwenn afè pou yo, se sa k fè yo la toujou, se de kakawo ki ta merite plante. De menm kantite sa yo toujou, se de kakao ki prepare pou plante. Malerezman nou poko jwenn afè pou yo. Men m espere kanmenm pa twò lontan nou ta dwe debarase de espas la epi pou nou kapab repwodui lòt kantite toujou. Bò isit la se de mango de kalite, se de mango il Mango madan blan e tout sa yo se toujou e mango ke nou fè. Pye zowen sa se toujou nou menm ki pwodui l. De menm pou pye mango sa tou. Se nou k pwodui l epi nou wè nesesite a nou mete yo nan yon pozisyon. Jis pou nou kapab toujou pandan n ap travay pou nou jwenn manje. Sa son pwi ke nou fouye paske depi ou pale de pwodiksyon plantil ou wè dlo. Sa vle di si pa gen dlo ou pa ka pwodwi plantil. Sa vle di ke lè nou te vin nan espas la premye dyagnostik ke nou fè nou wè nesesite fòk gon pwi ki fouye. Efektivman nou fouye yon pwi pou nou kapab jwenn dlo pou nou kapab awoze plantul yo. Pa egzanp sa se de kakawo ki bon pou transplante nan sezon lapli k ap tonbe la yo. Nou gen de lòt plant nan espas sa toujou. Nou gen de plant tankou pou fè anbeli lakou, pou anbeli kèk espas. Ke ou abite, ki se palmye. Nou gen palm nan fèm lan an kantite. E tout sa yo se palmye. Sa vle di ke fòk nou, se de palmye ke nou konn jwenn de kliyan ki achte nan men nou. Men an atandan, m panse ke li ta enpòtan pou nou chèche mache pou nou kapab ekoule plantil ke nou gen la ki san separe. Tout plantil sa yo se de plantil ki Santi prè pou transplante. Men pa rapò avèk mache nou poko jwenn, nou oblije ap jere toujou pou fasilite ke pou nou kapab tann lè ke nou jwenn yon mache. E nou fè seriz sa, tout seriz sa yo, palmye sa yo, se nou menm osi ki plante yo, paske espas sa objektif la se pat pou nou te fè plantul, men. E nou te eseye gade ki sa k ka fèt sou li ann atandan ke pou nou te fè konstriksyon, men jan m vin wè la, li pa, li pa yon espas de konstriksyon ankò, nou tou kite l pou antrepriz Zafèm pou nou kapab pwodui e fè tout lòt sa ki nesesè yon antrepriz kapab bezwen pou nou fè l sou li. E nou gen yon fwi

Chak moun ki genyen l, yo fè ji, yo konstate ke l gen de varyete, genyen ki ki si, genyen ki dous. M panse ke li trè enpòtan, tout sa ke ou santi lè w deyò, ki pa gen nan kominote lakay ou, ou kapab antre avèk li, se antre depi se pou byen kominote a. E m panse ke an gwo, se sa ke nou genyen nan Non nan antrepriz zafè m kòm aktivite kap fèt e m panse ke nou sa se de sa son pwavon ke nou te fè e pa rapò ke nan monte desann genyen ki gentan ap donnen atè a la wi genyen ki gentan donnen atè a malerezman ke m pat gentan transplante l men m panse ke zafè m yon moun pa kapab vin nan zafè m pou pa jwenn yon bagay si tout fwa ke. ou bezwen yon pye bwa pou plante. Pa egzanp, nou gen yon kafe. Nou gen yon kafe ki la, ki pare pou transplante. Sa son, sa son yon ti kantite kafe ke m te genyen. E se sa ki rete ladan. Pa egzanp, espas sa tèlman piti, chak sa ki pare nou oblije e pran yon kwen nou mete yo, yon fason pou nou kapab jwenn lòt espas pou nou kapab pwodui lòt. pye bwa. M panse an gwo se tout sa yo e nou nou panse ke tout moun ki vle antre nan rebwaze tè yo, pa kite tè yo san pye bwa, yo kapab e rejwenn avèk e e teknisyen Zafèm pou pèmèt ke nou ede yo rebwaze yon espas ke yo. Yo vle rebwaze. Pou yon moun jwenn zafè m, w ap jwenn zafè m sou boulva Ponpigui e pli wo tèren foutbòl Sent Lamèsi Dèziwa. E kòdone nou se 37 52 33 91. Nou gen yon dezyèm nimewo se 37, 33, 50, 34. Sa se nimewo responsab antrepriz Zafèm ki se Sadonik. E m panse ke se tout adrès sa yo. E pi yon moun ki vle tou, nou gen yon adrès email se zafem avèk ti lèt e a komèsyal yahoo pwen kòm. Sa se adrès email kòmsi adrès elektwonik Zafèm. Nan sans lan m panse se tout adrès sa yo ke m panse ke nou kapab jwenn Zafèm pou si tout fwa ke ou vle antre nan kesyon rebwazman nan kominote ou, ou kapab jwenn Zafèm avèk nimewo sa yo. M ap remèsye premyèman papa m avèk manman m ki te ban m entèlijans, ki te mete m lekòl, ki te pèmèt ke m rive nan nivo sa. E pou m te kapab rann kominote m sèvis. E m ap remèsye doun fason spesyal e teknisyen nou, kameraman nou ki se Showtop ki pran tan sa e ki vin e ede nou gade kòman nou kapab vann aktivite ke n ap fè nan kominote Lèziw a. E m panse ke e se sa yo pa gen pri, sèvis sa yo pa gen pri. E nou di anpil remèsiman avèk Showtop. N ap remèsye kòlèg mwen, lè m pa isit la, ki toujou kenbe, ke lè m la, ke lè m pa la, ki se yon adjwen de mwen menm, ki se Mesye Magloire Fenol. E se yon kolaboratè enfatigab. Se yon nèg ki toujou motive pou ede nou kenbe espas la vivan. M panse ke nou di tout moun nan kominote Pompigui mèsi tou, paske si yo pa t vle m egziste nan kominote a, m pa t ap kapab egziste, paske yo t ap nui m anpil. Byenke gen ti bagay wi, men kanmenm nou kapab di yo mèsi paske yo pèmèt ke m egziste. E an jeneral m ap di tout kominote. Les Iwa merci paske se pa rapò avèk yo menm ki fè Zafèm egziste tou e ke moun ki achte ke moun ki pa achte men kanmenm yo gon fason kanmenm yo ankouraje m ki fè ke m egziste mwen di tout kominote a merci e nou gen 2 dyaspora tou ki nan e 2 moun Les Iwa ki nan dyaspora ki konn ede nou vann ede nou achte e e e plantul nan nan nan nan nan fèm nan nou di tout moun sa yo merci. E nou gon ti yon gwoup teknisyen ki konn ede nou plen sachè e ki pèmèt ke Zafèm egziste. Yo se motè, yo se motè Zafèm paske san yo menm Zafèm pa egziste. Son seri de jèn timoun la, nou fon fason ke nou kreye aktivite pou yo, pou yo pa mache nan lari a. Nou peye yo, nou renimere yo avèk yon yon yon yon yon ti kòb jisteman pou yo te kapab fè sa ke yo gen bezwen. E m panse ke yo gen nan tèt yo, nou gen Wildens, nou gen Tiga, nou gen Gazman, se 2 moun yo nou felisite pou kouraj yo ki pèmèt ke nenpòt kantite sachè ke mwen gen pou m plen nan espas la, depi m fwape men, ou wè yo pran bourèt yo, yo pran tout materyèl yo pou fasilite ke. Nou pwodwi plant huile la. Nou di tout moun nan zòn nan mèsi, espesyalman Madan Bwa, nou salye l, nou di l mèsi paske se yon moun ki toujou ap pote yon ti dlo pou nou lè n ap travay. E nan sans lan, nou voye tout remèsiman sa yo avèk kominote nou e n espere ke pou yo kontinye ede nou jiskaske nou rive atenn objektif ke ki nou ta dwe atenn avèk pwojè fèm lan.